Nap mande l eskiz an nou rive.
Nou preske rive. Nan cheri m kom ou gen moun kap vizite w la m mande pou m soti wi m gen zanmi m nan ki te di l pou m rann li sèvis jis pou m kapab al lwe yon kay pou li.

Nou pa oblije fè yon bagay konsa. Non men fon ti tan. Men si m gen afè m pou m al regle fò m al regle l tou.
Non men sa pa rèd non. Wap fon ti tan? Ahh.

Bonjou. Bonjou.
Ah jezi m sove.
Mezanmi ah se jezi voye m la depi epa depi maten map atè kay yon kote map travay m pa janm twouve kote kay la non m soti mal fon ti pasyèl pase m vin nan peyi a kèk jou m la rive te m nan mache m fèk vin nan zòn sa kay yon pastè yon pastè ki te pran m nan lari men m epa ti pèdi m pèdi non madmwazèl kòman w ye menm mezanmi ou ko pa konn yon pastè gwo vant yon pastè wo.

Pa dim non.
Oh ay jans m ye kounya oh. Ou sa l bon paske ap gen plis vi nan fwaye a paske si toutan ou ansanm avèk madanm ou ou kapab asire ke madanm ou pap twonpe w nou toujou ansanm e menm lè w konnen peyi sa yo toujou ap pale kounya la w ap gen prèv ke madanm ou madanm ou pap ka twonpe w ni ou menm tou m ta swete ke ou pa ou pa twonpe madanm ou konsa ap toujou gen vi nan fwaye a. Wi sa w di a e vre wi sa w di a e vre.

Kote ou vle ale papa. Ou pa ka janm chanje, ou chanje konplètman. Papa, kounye a gen de moun menm ki te konn ap minimize m, kounye a yo lè yo pral wè m kounye a yo pral sezi. Anpil moun chanje sa. Men lavi a se sa, se pran tèt ou. Wè pou jwèp fè a baz, fò ta tounen sou do pye ti Kalin ankò menn. Fò tounen. Non mwen chè, m pa k tounen.
Paske pou sa l te fè a pou, bon pa an dwa bezwen tounen menn, men lè l gade w pou l wè w konsa patnè m, pou l wè w chanje, pou l tande se gwo ajan sou yo patnè m, l ap sezi nèt menn. Mezanmi Kalin,

Bagay la pral grav pou manzè an panc son afè li kounya li pral wèm. Yo an menm tan menn avan sa menn fòn chache wè ti Johnny menn fòk nou chache wè ti Johnny paske li nan tristès la konnen ou konnen lòt nèg yo ale kite nou menn fòn chache wè ti Johnny menn m ta swete nèg yo tounen menn m ta swete nèg yo tounen paske jan nèg yo nou poko konnen si se meksik yo ale men ide a yo tap brase ide yo konnen yo pral meksik bagay sa yo. Ey!
Keke!

Jhonny se mon konpè m. Rete! Li fon pitit gason avèk ti Kaline. Manmi, non manjè. Se ou k papa Jhonny an? Se mwen k papa ti Jhonny sa w wè a. Se ou li te mete deyò pou ou. Wi manman. Kounya m ap travay ka yon nèg, ka yon pastè m ap travay. Li mete m travay tèlman m ap travay di. M ap leve yon seri de bout fè avan yè m tonbe. Kounya m pran lari jodi a la m ap fè ti mache m pèdi m pa ka konn kay la. Mwen m tande koze a granmoun. E m konnen koze a fèm ri pase Marco menm t ap esplike m kèk ti bagay. Lè m di w sa a pitit mwen ye! Men granmoun, granmoun ou pa bezwen pè anyen. Yon lè Johnny gen pi egrèt dèske l te mete w deyò. E gen pi man vin mande w padon granmoun. M ap pran nouvèl ti Johnny paske. Kounye w ap rete anpil la granmoun ou fin yon lè pou Johnny ta pran w anpil.
M ap pase mizè men m konnen yon jou m ap sove kont menm. Li mete w deyò kounye a li nan mizè tou granmoun pase pitit pa pitit li, pitit dwèlèt pase li. Li pa pitit li! E sa k pi rèd la ankò. Pitit la fò m ta di w byen. Misye t al travay nan sid epi l gen yon ti gason, yon ti nèg wouj yo rele Jòb ki gen anpil bab. Ti gason sa, ti gason sa vin nan kay la kòmsi se kouzen m ti kay li voye m achte yon koka kòlò. Lè m ap vini nan pòt la m tande yon sèl ak chiips. Ou konnen pitit fanm ka dou, gòt yon nèg konsa. Y ap moute volim yo m tande se wouuyy, wouuyy. Epi tou nonm nan di konsa wap make yon moman nan vi w jodi a w pa janm ko wè. E m di ti Johnny sa m di pitit la pa pou li, pitit la pa pou li. Li fè konplo ake madan mari li mete m deyò nan lari men m di bon se paradi pou li. Enben granmoun m pap ka kenbe w anpil. Wi. Antouleka map baw adrès la. Janm di w la. Ok. Chonje wi granmoun. Wi ma. Konn ou sot mache anpil ou ka pa chonje kote a. M bouke pye m bouke. Map baw adrès la li pa lwen w la. Ou tande li pa lwen w la paske mwen menm map tann yon moun. Pa kriye granmoun pa kriye tande m tande m tande m ou te ka papa m map ede w tande. Menm granmoun m pap ka menw non men kote a pa lwen fon ti kanpe banm montre w wè sa se yon kadi wap prale tout dwa ou wè kote w wè machin sa ap vire a la wap fè sa konsa apre sa wap wè kote w te soti a se la ye dako granmoun e map di sa granmoun
non map rakonte. Koze mo konpè m pa ka kite nan fè non m pa ka kite Enben ok granmoun pa pèdi non granmoun sonje sa m di w yon aprè yon de a di w
Mezanmi Hey fanm chili Moun ki bezwen yo pa trape An m rele ti pa m la papa.

Oh mademoiselle bonsoir. Bonsoir grand moun. Koman ou ye?
Mwen byen wi.
Ou trè byen?
Wi gras a Dieu. Mwen tou trè byen wi men map deranje w wi nan fonksyon w nan silvouplè. Dakò. Yon ti enfòmasyon map mande w. Ou pa gen lontan ou chita la silvouplè? Wi m chita la yon bon moman map tann ou. Monchè m gen yon pèsonaj kap travay avè m e pèsonaj la m soti m kite l pou fon travay mwen. Kounye a m vini m pa wè pèsonaj la. Pandan chita la ou pa wè apèsi yon pèsonaj pase la. Li gen yon chemiz. Yon granmoun li gen yon chapo. Kòrèk madmwazèl. Granmoun nan sot parèt la okontrè l te chita la avè m. Pase l di depi maten l al achte yon bagay li pèdi. Mwen bay enfòmasyon an mwen di l konsa.

M jwenn ak granmoun nan tou sal nan lari ap mande. M vle ede granmoun nan poutèt m son moun ki gen plizyè fòlman m ka mete l travay. M gen yon lakou, de lè m bezwen m reve kèk bagay a lòt la. M gen yon restoran tou, gen de lè m fè l mete l nan lave veso, bagay sa yo. Men granmoun nan ensipòtab. Men pran pasyans avè l paske ou konnen e granmoun li ye. Granmoun nan, lè moun nan kòmanse granmoun, menm ou menm ou gen pou rive nan laj sa tou, tèt ou ap kòmanse pale. Pran pasyans avè l, pa fache avè l,